Ok yon lot fwa anko ke bondye beniw ke bondye beniw ke bondye beniw ou menm ki inosan ke bondye beniw selon som 91 ke bondye beniw e ou menm ki koupab tou selon som 59 ke bondye baw sa ou merite a nou deja konnen nan deja se frè Ruben Gustave Frè Remain Gustave m pou moun ki pa rekonèt mwen se frè Remain Gustave ou kapab al tcheke nou sou youtube ou kapab al tcheke nou sou facebook ou menm ki pa rive jwenn video sa sou whatsapp oubyen ou pa rive jwenn li sou telefòn ou ou menm tou ki jwenn li patajel pou nou silvouplè envite yon moun ale gade. Ok, son ti istwa trè senp ke nou pral bay la. Son ti istwa trè senp selon bib la, selon sa ki ekri nan bib la. Nou menm nou pa fò nan bib la, nou pa konnen bib la, nou pa konnen anyen nan bib la. Men sèlman nou konnen bib sa li menm, li te enspire pa Bondye ki anwo nan syèl la. Tout sa ki ladan vyen De Bondye ki anwo nan syèl la. Se yon ti istwa trè senp nou pral bay kote ke Jezi te eksplike avèk bouch li, Jezi menm ki te eksplike sa, kote ke te gen yon mèt jaden ki te ki te gen yon jaden men gen yon moun li te bay responsab jaden an. Gen yon moun li te bay responsab jaden an pandan ke li te bay moun nan responsab jaden an. Alò, gen moun ki konnen istwa a pi byen pase m wi, m kwè ke nou kapab al fè rechèch la nan labib, n ap jwenn istwa a pi byen pase m. E petèt m di nou m pa tèlman twò fò nan bib la men. M kwè ke Bib sa li menm li te ekri pa Bondye ki nan syèl la, li te enspire pa Bondye. Ok, daprè istwa a, mèt jaden an te gen yon jeran li te bay ap jere jaden an. Li te gen yon jeran li te bay ap jere jaden an, kounye an ke pandan ke li mete jeran nan jaden an, kounye an li di kite li voye se yon travayè, li voye yon travayè bay, kòman istwa a eksplike. Lè travayè a rive, jeran an kenbe travayè a, li bat li byen bat pou l retounen. Mèt jaden an pa gen pwoblèm, li voye yon dezyèm. Lè dezyèm lan rive, menm bagay, jeran an bat li byen bat, li voye l retounen. Epitou, mèt jaden an di kòm se travayè li te voye ki te eseye voye pwòp pitit pay la, pwòp pitit ki soti nan senti l la, li te eseye voye l. Osinon tou, fo pitit ki soti nan vant li an, kòm Labib pa di nou èske se yon fi oubyen èske se yon gason li te, m pa konnen tou, ki te lese vwe pwòp pitit li a. Lè ke li vwe pwòp pitit li a, kisa jeran an fè? Li di konsa, Kite l tiye pitit la, paske si l tiye pitit la, jaden an kapab rete pou li menm. Alò, nan ka sa a, nan istwa sa a, kisa nou konprann? Ou menm, kisa w konprann nan istwa sa a? Èske mèt jaden an li menm, se paske li pa t konnen sa l t ap fè ki fè l te eseye voye travayè yo yonn pa yonn? Osinon, ki fè l te chwazi voye pitit li a li menm sèl? Èske se konnen mèt jaden an pa t konnen sa l t ap fè? Oubyen èske se paske mèt jaden an, èske se paske travayè a te gen plis pouvwa sou jaden an? Ki mèt jaden an? Osinon ou menm ki konprann? Ou menm ki konprann sa m di a, wa fè m repons, ou kapab fè m repons sou Facebook la, ou kapab kòmante Facebook la, konsa tou sou WhatsApp la, m pap bay nimewo WhatsApp mwen an, m pap bay nimewo WhatsApp mwen non, moun ki deja konnen l ou kapab fè nou repons sou WhatsApp, men ou menm ki pa deja konnen l ou kapab tcheke nou sou Facebook, konsa tou kapab kite yon kòmantè sou YouTube la. Ok, selon istwa sa a, daprè sa nou remake, pou mwen menm m poze tèt mwen kesyon, si mèt jaden an ta eseye voye. Si mèt jaden an ta eseye voye toule twa ansanm, tankou lè w pran premye travayè a, epitou pran dezyèm travayè a, avèk pwòp pitit li a, kòm li di pitit li a te mouri, li te resisite, ki se Jezi, kòm Jezi te mouri, li te resisite, si toutfwa, mèt jaden sa ta eseye voye premye travayè a, sa yo te byen bat yo te voye ale a, dezyèm travayè a yo te byen bat yo te voye ale a, epitou avèk tout pitit li a, si l ta chwazi voye twa moun sa yo ansanm, Daprè ou menm eske eske jeran sa ap gen aksè pou l kapab kòman m te ka di sa eske jeran sa ap gen aksè pou l kapab bat tou le 3 ankò pou l voye yo tounen oubyen pou l kapab tiye tou le 3 pou l voye yo tounen eske mèt jaden an ap bay jeran an aksè pou l fè sa osinon eske li ta pito bay 3 chen nan plas 3 moun sa yo an ou menm kisa ou panse de istwa sa m ap tann repons ou.